Pèp la sonje sa m te di l. M te di l ti rès la se pou li l ye. Lè DG pnh la, minis travo piblik ki la, direktè jeneral anase ki la, yo te di m ke otomatikman ke leta ayisyen te vin reprann sa k pou ou, paske leta ayisyen pa reprann izin pou li, leta ayisyen pa reprann izin pou prezidan larepiblik, leta ayisyen reprann izin nan pou ou, paske izin sa a. Santral Varreux a son izin ke leta ayisyen te konstwi an 1979 e jiska prezan mwen menm kòm chèf deta m poko janm wè papye ki lè leta te vann yon moun izin sa. E se pou sa nou pran desizyon pou ke izin sa sa k pou ou li retounen vin pou ou. Jodi an m vin gade a zye m e nou menm jounalis ki la a nou wè li medya yo ke izin nan rederape sa vle di sèvis rekòmanse bay se 2 santral Vare 1, ke mswete nou sot vizite, k ap mache. Vare 2, ke m pral pase Direktè a lapawòl pou l di egzakteman ki lè e kòman l ap derape lòt santral la. Men avan m pase l lapawòl, m ta renmen pale nou de zafè elektrisite a byen nan peyi a. Mwen t al Taywann an me 2018. Mwen t ale e lè m t ale m pa t al poukont mwen non, m t al avèk prezidan sena a, m t al ak prezidan chanm depite a. Leta taywanè prete nou 150 milyon dola pou nou te fè atravè peyi a rezo elektrik, paske sa m vle pou nou konprann, se pa pwodui elektrisite a ki difisil, se konstriksyon rezo, yo pa vle di wout kote pou kouran pase se li ki pi gwo pwoblèm. E. Lè nou rive Taiwan, avèk gwo mesye savyo, sa vle di Doktè Kalix, Direktè edh, Minis Travo Piblik, yo te eksplike nou ki sa nou bezwen pou nou mete konstwi rezo elektrik nan 51 komin nan peyi a ki pa gen rezo elektrik. M vle pale tankou pa egzanp nan depatman Nòdès, de komin Kapoti, komin Montòganize, komin Monbenkwochi, komin Karis, komin Valyè, komin Pnh. ki gen pwoblèm rezo. Nan Nò, nou vle pale de komin Dondon, komin Pilat, komin Bòy, komin Plezans, komin Bawon, Laviktwa ak Rankit ki gen pwoblèm rezo. Nan depatman Lwès, nou vle pale de komin Pwentarakèt, Ansagalè, nou vle pale de komin Kòniyon, de komin Fonvèrèt ki pa gen rezo. Nan depatman Nòdwès, nou vle pale de komin Île de la Tortue. Nou vle pale de komin Chansòl, komin Basen Ble, komin Bèdeyèn ki pa gen rezo. Nan depatman Sidès, ki se yon nan depatman ki gen plis pwoblèm de rezo, nou vle pale de komin Kot de Fè, komin Benè, nou vle pale de komin Lavale Jakmèl, Kay Jakmèl, komin Marigo, komin Bèlans, Gran Gozye, komin Tiyòt, Ansapit ki pa gen rezo. Sa vle di menm lè nou wè bout fil yo anlè pèp la, se pa sa yo rele yon rezo. Jodi a n ap pale de rezo entèlijan. Sa vle di rezo k ka sipòte kontè prepeyi. Rezo k ka sipòte yon santral miks. Sa vle di ki genyen solè a avèk yon lòt matris ansanm ki marye. Lè ou pran depatman Grandans, yon lòt depatman ki gen anpil difikilte, nou kon nou gentan konstwi rezo Lèziwa. Nou pase men nan rezo Ansdeno, rezo. Dammari, men gon seri de lòt komin, tankou Chanbelan, tankou Moron, tankou Mafran, tankou Abriko, tankou Bonbon, komin tankou Pestèl, tankou Koray, komin tankou Bomon, yo pa gen rezo elektrik. Menm si nou wè bout fil yo, se pa sa k rezo elektrik la. E se pou sa, nan prè ke n te fè a, pa egzanp, pou komin Okay, pou depatman Sid, sa pa t pi mal pase sa. Se 2 komin sèlman, se komin Ilavach avèk komin Chadonyè. ki sanse gen gwo pwoblèm. Men ni osi, pou n pa bliye pou pa gen moun, pou pa gen depatman nan peyi a k fè jalouzi, nou konnen ke komin Ansavo, komin Peti Twou de Nip, Plezans di Sid, komin Fondènèg, yo gen pwoblèm. Nou konnen ke pou Sid la tou, komin Fondèblan ki tou pre depatman Nip, gen pwoblèm. Pwoblèm rezo. Men, lè n t ale, an n pa bliye, gade tout komin sa yo ke m sot site a, depatman Sant, nou vle pale de. Sè kala sou savanèt ki gen pwoblèm rezo tou. Rezo boukan kare a pa bon. Nan depatman nip san n pa bliye komin gran boukan, komin baradè ki gen pwoblèm rezo tou. E poutan nou pa lè n ta al chèche kòb la nou pa ta al chèche l pou n te vin konstwi de bagay kote m te fèt. Nou ta al chèche l pou n te fè pou tout peyi a. 51 komin sa yo m sot site a. Pa gen youn ki gen kapasite pou pran yon rezo entelijan jodi a. Men nan 150 milyon dola ke nou ta cheche prete a, gen 20 milyon dola ki pou te konstri rezo nan ti komin sa yo. Pase, se de komin ki pa bezwen anpil kob. Pou konstri yon rezo, se ant 300 mil e 500 mil dola chak komin sa yo bezwen. Res 130 milyon dola, li te la pou l konstri le gran rezo metropoliten ki tap soti de Bwa Nèf, sa vle di ki tap alimante komin Monwi, komin Akayè, komin. Kabarè, komin Site Solèy, komin Kwadèboukè, komin Gantye, komin Tomazo, komin Taba, komin Petyonvil, komin Dèlma, komin Kenskòf, komin Pòtoprens, komin Kafou, komin Gresye ak komin Lewogàn. Sa vle di, lajan sa a, mwen menm lè m te rive lòt bò a, prezidan Tawanè a te mande m nan konbyen tan ke m panse ke sa pral fèt. M te di, nan 15 jou, paske m te panse yon bagay ki konsène tout moun, li pa ta kab rive nan nivo palman pou l te bloke. Men malerezman, mwa desanm sa, men deje a la, depi lè direktè jeneral edh la siyen dosye sa, sa fè 1 an. Pwojè a akwa pa janm pase. E se pou sa m vle di nou jodi an, pou n konprann byen ke lè yon prezidan gen yon vizyon, Lè yon prezidan gen yon volonte, li gen yon bann lòt mòso k kole avèk li, s on pòzòl li ye. Si lòt pouvwa yo pa anbwate le pa, lè sa l s on pwoblèm. E se pou sa m di nou jodi an, pou n konprann byen ke pwodiksyon kouran, se pa li k pwoblèm nan, se distribisyon an. Kòm m rete di nou tou, s on boukannen pou tann bouyi. Se pa kouran 24 sou 24 la k la a, se pa sa nou vin di nou la a. Se pa, m pa vin twonpe pèsonn. Peyi Dayiti, Paka gen kouran 24 sou 24 ak dizèl avèk mazout. Mwen te di l deja. Non! Li pa kapab. Nou gen tan fè chwa a. Matris enèjetik lan, li pral konpoze de gaz natirèl, idwoelektrik, solè, byomas e ewolyèn. Sa vle di la a, se sa yo rele, jan m te di moun Tigwav avèk moun Okay, m ap pwofite di moun nan zòn metwopolitèn nan tou, s on boukannen pou tann bouyi. Paske Doktè Calixte pral esplike nou ki sa k ap fèt. atravè 3 dekrè ki te pibliye le 3 fevriye 2016 yo, apati de dekrè sa yo, anase vin sou pye pou nou rive chanje zafè mazout ak dizèl la, paske sa yo, yo pa rantab, se pa posib, ou pa kap pwodwi kouran, epi pou gaz a efè de sè, sa vle di dega ke gaz sa yo ka fè nan la nati, nou menm nou priyorize lòt gaz.